Mesye dam Doc Info Live yo kòman nou ye? Mwen salye nou. Ebyen, Mak Nadin, se non demwazèl sa n ap gade la. Li mande pou fè mesaj sa pase, alò komisyon pa chay, mwen vin pote komisyon ban nou. Men m ap di nou, koze sa mande chèz wi. Enhen! Jan n ap gade l la, se yon demwazèl ki ansent 7 mwa. Li mande m pou m fè mesaj la pase, paske l chaje pwoblèm, li bezwen. èd nan men nou. M konnen w pral mande m kote papa pitit la, ebyen se yon demwazèl ki ansent pa Lesentespri. Alò, ou ka panse se manti m ap bay, m ap kite w pou w al tande ak de zòrèy ou. Abòne ak chanèl la epi aktive ti klòch la.

Ki laj ou?
Mwen gen 22 zan. Ou se moun ki kote? M se moun Latòti, men m grandi Wanament. Ok.
E konbyen mwa ou gen depi ou ansent pa Le Sent Espri a? M nan 7 mwa. Men m pa wè vant monte non. Wi, paske vant mari m pa t gwo, se sa Espri a di m. Men li fè vant an m pa ka gwo tou. Ah ok. E konnya la, ki sa ou te bezwen kòm èd? Pouki wap fè mesaj sa pase? Bon, chak kote m pase nan vi m bloke. M ap fè mesaj la pase pou lemonn kapab tande epi pou yo ka ede m tou nan yon sans paske menm granmoun nan m pa ka fè anyen pou mwen m ap soufri avèk dò 7 tan nan vant mwen. Manman w la papa w la?
Manman m la papa m la. E kisa ou di nan ka sa?
Manman m, tèt manman m an jan cho, men papa m pa ka fè anyen pou mwen. A chak fwa m wè yon bagay m anvi achte m vle achte l. Yo di yo konekte ansanm avèm anlè a jou e nwit, yo di se foli bagay la m gen epi m arive pa ka achte sa m vle achte a. Ah ok. E kounya la ou poko ale nan yon stasyon radyo, ou poko janm fè mesaj sa pase avèk lòt moun? Wi, m ale nan stasyon radyo. Malgre m fè mesaj la pase, espri yo di m se foli lajan m gen nan Fòlibète, foli lajan m gen nan Okap, m bloke tout kote m pase, epi y ap fè lagè avè m, y ap mete m deyò, tout bagay soti mal pou mwen. Ah ok.
Apre sa, ki nan ki klas ou rive? Mwen m pa fè gwo klas pase sa. M te fè sèlman senkyèm ane, men akòz espri ap pèsekite, yo di m konsa, yo pa t kite m rive nan gwo klas, yo fè tout sè m ak frè m yo pran devan m, Se pou m te ka viv menm jan ak Mari pou m pa t janm anyen pa devan Mari.
E èske lè sa t ap rive w se te nan dòmi oubyen ou byen je klè konsa? Wi, sa rive m nan je klè pandan yo konekte ansanm avè m nan tout ti detay an. Avan yo ban m vant la yo te konn ap pale ansanm avè m nan tout sa m ap fè y ap esplike m kòman pou m fè y men sa k ap pase apre sa yo fin ban m vant lan.

Ok. E kounye a kisa w ap mande menm? M ap mande èd paske tout kote m pase yo mete limyè wouj la pou mwen. Sitou pou moun yo ki levanjil la yo konprann sa sa vle di. Lè w wè limyè wouj la nan levanjil la ki vle di lagè, maladi, lèp. E lè yo mete limyè wouj sa pou mwen yo fè moun ap fè lagè avè m tout kote m pase m pa gen kote pou m rete. E si m al lakay manman m manman m tèlman fou. Manman map bat mwen chak 3 jou nan yon semèn.
E m santi m paka rete lakay manman m ankò pou m pran tout baton sa yo pandan m ansent lan. Sa pa fè m byen menm, m oblije fè l. Men moun yo pa wè vant ou monte, èske y ap pran sa oserye?
Bon, si m fè manti, lè espri a fèt y ap kapab wè si s on moun avèk si s on espri l ye. Paske m pa t ap ka fè gwosè manti sa sou Bondye m ni pitit li. Ok, gen yon paj whatsapp yo rele whatsapp info, n ap lage w ladan jis. Pou n ka wè ki sa, ki jan moun yo ka ede w de tout va e ki sa w t ap bezwen kòm èd.
Se jis kote m pase e pou moun yo pa leve dèyè m konsa, pou moun yo ka ede m nan tout sans jiskaske espri a fèt. Ok.
Enben ok, pa gen pwoblèm, n ap fè mesaj la pase pou ou. Anben ok, m di mèsi a tout moun ki dakò.

Menm yon pwòch ou, si tou fwa ou ta vire lo pou ta pale ansanm avè l. Ou pa gen yon moun bò lakay ou ka bay, yon moun ou fè konfyans ou ka bay nimewo a? Non, paske tout moun yo m gen an yo pa ayisyen. Yo pa ayisyen? Sèl zanmi an m pa konnen nimewo telefòn nan de tèt. Enben ok, pa gen pwoblèm. N ap fè mesaj la pase pou ou.
Ben ok.
Doc Info Live ap ba w bon jan enfòmasyon ke w ka fè konfyans.